Bonjou bonswa ami des ondes ou menm ki pral koute video sa so jodi a nou pote yon lòt video pou ou avèk tout yon nouvèl kote gen yon sitwayen ayisyen ki ap viv an Repiblik Dominikèn sitwayen sa gen yon biznis an Repiblik Dominikèn yon restoran ki genyen tout yon yon restoran e ki genyen sa yo rele yon diskou ladan li, men ayisyen sa a, se yon gadè sòsyè li menm avèk yon dominiken ayisyen, e dominiken ayisyen sa a li menm, li se pitit dominiken avèk ayisyen, sou nan sans lan, nèg yo chwazi fè biznis yon lòt bò a, epi. Dominiken, Lapolis dominiken rive, yo arete anpil moun nan bis lan, mete yo deyò, bourade tout sa. E misye fè konnen ke gen 52 fanmi nan bis lan kote nou te wè nan video kote misye ap kriye. So, sa fè misye mal pou l wè jan Lapolis Repiblik Dominikèn aji. E fas a anvè li menm ki kreye yon biznis an Repiblik Dominikèn. Alò bagay la vrèman fè mal. E mwen menm toujou konsèy mwen pou tout ayisyen sispann al fè biznis nan peyi e ki pa peyi nou konsa paske nou ka toujou fè biznis men E pa konsidere peyi moun tankou peyi pa nou. So, se yon konsèy. Gen yon bagay prèske menm jan avèk bagay sa a ki te rive yon Ayisyen k ap viv Chili. Ayisyen sa a, li menm, se te yon Ayisyen ki t ap viv Chili e ki te rive Chili e prèske avèk men vid. Men misye te vin atis, li kòmanse chante e misye vin kreye biznis li kote l ap vann machin. Epi, yo chwazi monte yon dosye sou do misye, yon fason pou yo te kapab kraze misye. So, misye li menm li te li natiralize, li te fè konnen ke li pa Ayisyen tou sa, sa te fè mal anpil pou jan misye li menm li te pale, nan sans sa te fè mal anpil anpil. Epi pou wè kijan chilyen chwazi trete misye nan peyi yo. Epi non sèlman chilyen yo trete misye mal, epi yo eseye mete yon yo eseye mete yon yon ka sou do misye ke misye se vòlè, se moun k ap pirate kont bank moun. Alò, jodi a, fòk nou pran konsyans antanke Ayisyen pou nou di non sètase, se pou nou di. Pou nou al konstwi lakay nou, al refè lakay nou, yon fason pou bagay yo kapab mache lakay nou. Alò, mwen menm, antanke Ayisyen, m pa apiye okenn moun, ou konprann, k ap fè biznis nan peyi etranje. E sa k fè m di sa, ke non pa dak, m pa fin renmen lè nou ap fè biznis nan peyi etranje yo, paske nou pap janm gen rezon devan yo vre. Nou pap janm gen rezon devan yo vre. Lè w pran nan ka pa misye a, misye son nèg non sèlman ki envesti lòt bò a, li envesti gwo kòb e li gen yon dominiken, ayisyen ki avè li, yo menm arete ayisyen dominiken an. Non sèlman yo arete ayisyen dominiken an, misye rele yon konsil ayisyen lè l wè bagay la twò cho. Lè l wè bagay la twò cho, li rele yon konsil ayisyen e malgre sa. Yo chwazi bourade konsil la, pouse konsil la, bourade l, tout sa. So, bagay la vrèman grav. Ou konprann? Non sèlman Repiblik Dominikèn pa bon, fòk nou mete nan tèt nou ke yo pa vle wè nou sou teritwa yo a. Ou konprann? Sispann pote bri sou teritwa yo paske l pap bon pou nou, l pap nan avantaj nou. So, eseye pou nou wè kijan nou te kapab jere. e ti revni ke nou genyen an pou nou kapab konstwi lakay ou konprann so konsa mwen menm m konnen kòman sitiyasyon an ye men e èske ou konnen tou anpil fwa nou kite lakay nou pou n al konstwi lòt kote pou n al fon seri bagay lòt kote se pèmète m ba de espresyon se yon se yon lachte ke l ye poukisa m di se yon lachte se paske e Se pa lè bagay la pral bon se lè sa n pral ale pou n al fè yon seri bagay. Men se depi lè l pa bon an pwen pou nou ale, pou nou travay. Ou konprann? Pou nou travay. So, e m ap fè nou tande vwa misye k ap pale. So, n a ka konprann nan ki reyalite ke misye ap viv.
Frèm sèm kòman nou ye? Ankò se mwen menm avèk kontijan tansyon an pi ba m vini pou yon lòt motif m vini pou m fè nou konnen ke Lawomak Kreyòl stil ouvè Lawomak Kreyòl pat fèmen yo pat janm fèmen Lawomak Kreyòl yo pat janm fèmen PP Lounge e pou m mete nou an konfyans ke sa k te pase vandredi a se pa yon bagay k ap janm repete ankò nou klè sou li dayè kolonèl ki te fè sa l fè a e lèt revokasyon l gentan prè deja nou mèt envestige kote nou vle. Leta dominiken kont aksyon sa a, tout jounal dominiken kont aksyon sa a, e yo kanpe avèk nou, y ap ba nou fòs. E pou sa m mande nou nou menm, m di nou mèsi chak grenn moun ki te kanpe avèk nou. E m vle nou konnen ke antre nan konfyans ankò, lakay nou ouvè, Piggy Lounge ouvè, se pou nou l ye. L'Armat Creole ouvè, nou ka kontinye vini san pwoblèm e sa k te pase yo p ap repete ankò. Ok. Restoran ouvè, restoran disponib pou tout kliyantèl li de nouvo. Epi melanj la nou stil ouvè. Yo pat janm fèmen non nou te chwazi fèmen pou nou te ka bay repons avèk sa yo te fè nou avèk abi yo fè nou. Epi melanj ouvè nou stil ouvè lang ak kreyòl ouvè nap rekòmanse travay jodi an li trè son sitiyasyon trè difisil m konnen ke tout moun choke avèk li men nou la nou ouvè klèb la la e mande tout moun